Nou beni non Bondye pou pwojè sa. Li pèmèt ke Avi Fanm ki se Asosyasyon Vrè Imaj Fanm te reyalize. Se vizit 2 manman de Lazil Kominal di Kabayisan. Mwen santi m beni, mwen santi m rejwi e mwen di tout moun ki te patisipe, ki te bay prezans yo, mwen pote bwa Avi Fanm pou m di nou mèsi Ke nou pap pèdi sa. Mwen gen yon mesaj wi, m pral fè mesaj la pase, rete la, koute. Hello Azul se Love Danaika mwen te kontan m te patisipe ansanm avèk manman yo nan jounen avi fanm y ap òganize pou nan cheri tout manman nou fè w konnen ke tout manman se manman manman rich manman pòv manman andikape tout se manman ebyen jodi a Nou te prete atansyon avèk tout manman ki andikape yo nan azil la pou n te ka vin ba yo sipò nou. Mwen swete tout lòt manman ki pral swiv videyo sa a, bòn fèt! Ok, la a, nou te rive devan azil la, nou t ap tann lòt manm yo. Nou tou prete ti kamyonèt sa a pou n depare sou li. Ok, n ap antre mentnan. N ap antre anndan azil la mentnan. Nou deja nan anndan azil la. N ap navige. N ap navige cheri. Manman yo gentan gen espwa wi. Pitit yo vin wè yo. E yo konnen pitit yo pa ka vini demen pou n. Nou te sou lakou a. Nou t ap desann ti sa ke nou te pote. pou manman yo e nou te tou pwofite pote kèlke choz pou timoun yo tou paske yo pral manman yo gen pou yo manman nou kòmanse fete avè yo depi yo tou piti ti pitit sa se pitit adòptif kòdonatris adjwent Ediana se ti pitit anfèt ti pitit la rive sou mwen ti pitit la rive li salye tout moun li fè bizou pou tout moun li salye tout moun li fè bizou pou tout moun. Aah m renmen ti pitit la. Epi li bèl, bèl ti kreyati. Ayayayy gen bon timoun wi. An pasan mwen felisite ekip la Bondye toujou mete bon ideyoloji nan tèt yo pou nou kapab avanse pou nou kapab familyarize nou e se pi bèl bagay wi nap fè la. La, nou te gentan nan galri a, se la nou pral ekspoze tou sa nou te pote sou yon tab, pase lide sè ke se vini chanje vizaj manman yo, chanje rad ki sou yo, ou mèt te mete yon rad la li pou gen yon segond sou li, sou yo, nou menm nou la pou nou chanje. Ok? Nou te nan moman de priyè. Ou konnen sa son gwo benediksyon pou Aviv. Yo pa janm pa. Superbe la prière. Eeh sèm nan bagay ki fèm atache avè yo anpil mwen renmen sa ou menm men kòman sa wap fè ou menm konpa video sa tou pran egzanp nan pa kòmanse vout vant mete Bondye an premye wi humm degaje nou met Bondye an premye nan sa nap fè felisitasyon avi fanm mwen renmen sa nou atache a yon kreyatè ki tou pwisan. Anfèt, nou byen atache. Vwasi Mis Patris, bon, Mis la, li t ap debarase kèk pakè ke nou te pote pou l chèche sa k ap bon pou tèl moun, sa k ap bon pou tèl moun. E Mis Dalin osi t ap demare pakè pou l chèche rad sandal. E chak moun ap gen moumou, y ap gen sandal. Y ap penyen, y ap chanje kilòt, tout bagay. Nou te vini pou n mete manman yo tou nèf. Oke, se sa nou t ap fè la. Genyen se fè zong, genyen se penyen, genyen se chanje rad. Chak moun t ap fè yon bagay. Oke, chak moun t ap fè yon bagay. E, m pa p ap di nou, nou pa bezwen anpil non. Nou pa bezwen yon pi le peu de sa Bondye ba nou an toujou panse a moun sa yo e sesi se moun ki pa genyen pafwa moun kap jwenn yo se moun ki deja ki deja ranpli kap gaspiye ki pa menm bezwen men ki kare kò yo pou kontinye souse men gen anpil moun ki bezwen la men fòt ki bezwen konsèy nou bezwen nou remante moral yo ki bezwen nou nou nou nou fè yo fè yo konnen ke yo egziste tou yon domaj pa ka fè yo pa moun ok fè yo konnen ke la nati konnen yo la bon zye yo kouran yo la e nou menm tou nou gen zye sou yo nou konnen yo la yo egziste alò mwen ankò felisite aviv Pou bèl ideyoloji Bondye toujou mete lakay yo pou yo nou kapab avanse la miss Darline tap chache nimewo sandal chak manman nimewo pye yo epi nime sandal yo ah sa te byen pase yè se te byen pase tout bagay byen pase. Humm m kapab di nou se premye fwa mwen la nan azil an chè e an zo e Bondye konnen poukisa li li fè ke m te prezan paske m patisipe 2 fwa m kolabore 2 fwa deja nan aktivite azil malerezman tou 2 fwa yo m okipe m pa ka patisipe men yè dimanch lan Bondye te dakò li te vle. Ok li te di fòk mwen la e m te vrèman santi m avèk yon lajwa nan kè m paske m renmen pataj sa m renmen sa k ap fèt la e se konsa n ap dewoule la ok se konsa n ap dewoule nou gen manman gen manman se yo k chwazi ki koulè sandal pou ba yo gen manman tou ki renmen valiz e pandan se tan Nou tap roule music manman nou jwenn on jan nou grenn atis anndan wi gen atis an gade anndan la gen agronòm gen enjenyè gen kontab gen atis gen tout wi anndan la e li chante trè byen men e pi piti a menm son lòt S pipiti a menm son lòt. Monchè m pase yon bon moman avèk yo. Ou wè sa k rele Ayiti a? Humm. Depi se kote n pa al je nou tonbe sou ble e wouj pap nou met men sou li. Miss la m salye w ak bone ble e wouj la tande. La nou te gentan fin fè tout lòt bagay yo tankou penyen, fè zong. Nou te ap fè priyè pou nou tèmine. Se konsa. Gen anpil videyo pa twò nesesè. Men, kòm m deja di nou kisa nou t al fè, se fè zòk manman yo, penyen yo, chanje rad sou yo, chanje sandal nan pye yo. Nou t al mete manman yo tou nèf, oke, mete yo tou nèf. La nou te deja sou lakou an, nou prale, n ap rasanble pou nou de, pou nou ka deplase. E, nou t al tann kòdonastris Adjwèt nou k t al wè pitit li, tou sa. Ok lèm di sa e pitit adoptif li wi. Epi nou tap fè ti blag nou nan lakou a. Nou konnen Lovedanay kapab kite ti kamera l atè. M te la pou m filme, m filme ok. La nou te nan seyans foto nou tou ya, nou te nan seyans foto pou nou ka retounen sou lakou a nou tap fè ti foto nou tap rigole ansanm bay ti blag ok. La humm mwen di Bondye mèsi pou sa ki reyalize a e nou pa pèdi l paske Bondye konnen moun kap pataj wa se Miss Patrice besti m ok nou de retou guys la nou tap retounen tout moun tap chèche wout yo pou nou retounen la se antre azil la pandan wè nap sòti a men poutan se li ki antre azil la Nou pwofite salye tout moun ki pral anba video a epi nou tou kite w avèk yon konsèy pou nou di w, ansanm nou fò. Lè n 10, lè n yon sèl nou posede yon dola men lè nou nou 10 nou depanse 10 dola e nou ka fè yon reyalize yon pwojè bokou pli vit lè nou ansanm. Men se konnen ak kiyès ou pral ansanm nan. Eske la pa gen 12 disip? Hahaa! Mis Barbara te la, malerezman, li pa t ka rete anpil, li vin deplase, epi lè l fin deplase, nou 12 disip! Gade yon gran jou konsa, epi nou fòme 12 disip, nou ka konprann ki sa sa vle di, moun Avifanm yo. Manb Avifanm, nou ka konprann sa sa vle di? Antouka, douz disip sa yo, nou chak te sòti avèk de besti. Tout moun te gen besti pa yo. Gen sa k t ap fè zong besti, gen sa se pen yo t ap pen, met chou pou besti, gen sa se rad yo t ap chanje pou besti, se kilòt yo t ap chanje. Epi mwen menm m gen besto pa m pratache ki se L'Artiste. M pa kache di nou medam Ayifanm yo, nou bèl, nou bèl, nou anfòm. Epi lespri nou Familyarize. Lanmou ka pataje nan nou an san ipokrizi. Ret konsa e n ap fè de bagay ekstrawòdinè. Bon, la li, m t ap kontanple le non de Dye, se pa posib. Le psiko de avi fanm! Psikològ sa a, anfèt. A! Anfèt, mwen te rejwi e m te santi nou te byen akonpanye. E m santi jounen an, jounen an te byen pase pou nou. Mwen swete tout moun ki pral gade video sa a pa bliye rete konekte ok.